Ooh jezi papa m telman sezi M telman sezi bagay sa ou kwè Christophe pa fè pawòl bon men nimewo a sou telefòn mwen vre Bebe nimewo 2 m tande moun nan rele l yon bann bagay moun nan di l m pa konnen ki sa m fè ki sa m pa fè kounye a m tande bebe nimewo 2 bon m tounen rele Christophe paske m pa konprann bagay sa menm.

Bon. Ki moun ki tal nan telefòn mwen? M pa gen moun ki konn al nan telefòn mwen, m pa konn ba moun telefòn mwen. Sèlman Danica m byen soumal men m pa konn bay e Danica e telefòn mwen. Pa gen moun ki konn nimewo telefòn mwen pou ta pou ta pou ta di pral relem. Bay son bagay m twouve ki vreman dwòl.
Bon, mesye oo, sa m pral fè la kounye a? Gade kòman ti fi a vin mouri lakay la la e ti fi a ap penetre, antre, soti lakay la, m pa janm konnen si se dam nan se manman l ye. Kounya l te gendwa bon prazon lakay lala m pa janm konnen wi kounya l pran fani li chaje tèt fani li di konsa se mwen menm ki te touye manman l evre map di fani se pa vre piga l okipe l li met map mete fani tèt anba m gen pou m al ka papa pou m mete fani tèt anba pou m pete je fani pou fani pa wè nan sa lap di l yo pou l pa kwè ladan l e manzè mouri l fin mouri l mouri nèt. Kounya la menm m wè Fani ap pède bay tèt li pwoblèm, Fani pa vle tande lèm pale ansanm avèk li, map rele Fani m pale ansanm avèk li e kòm Fani gentan a dyaspora a kounya map rele Fani poum pale ansanm avèk Fani poum mandel e afè dyaspora a kòmann ye kounya la menm menm map pran Fani e dyaspora sa se nan bourèt mwen poum poum poum kale ti kann sa. Yon bagay ki. Li pap m paka m paka konprann bagay sa ditou Kounye an Christophe kite m tande moun nan di l yon bann bagay m pa konnen ki sa moun nan di l konsa e li pa vle di m Menm ap rele l m pa jwenn li e l di m li kite m Ki sa m ap fè nan ka sa menm Wouch! Humm lavi sa anfin Mimi manmanm mouri Christophe kitem epi sa pi mal lan me kay la pral bout m pa konn sam pral fè pou m peye rèt kay la Humm bagay la dwòl pou mwen Humm lap metem deyò deyò lap metem wi li li deyò lap metem. Sou Christophe m te gen espwa, bon bon bon men Christophe kite m. Li di m pa janm rele l. Bon men m ap rele l la m pa jwenn li. Anfen, se sa k fè nan lavi sa. Sa k pi bon pou yon moun, se asepte Jezi. Paske w pa konn ki lè w ap gon pwoblèm, lè lanmò ta vini, pou gad kòm mwen mwen te moun. Sèlman ti espwa a pase mizè sou tè sa paske vi sou tè sa pa itil anyen, plèzi nan mond sa pa itil anyen. Se jis bat pou wè si lè Jezi Kris la vini pou pou pou pran moun e pou pou pou asepte Jezi pou nanm ou sove. Antouka, m ap tann. Bondye, ou gen kontwòl tout bagay kòm ou wè sa k fèt la, mwen menm m pa konnen sa k fèt lan. E ou menm ki ka fè m jistis, ou menm ki konnen. Epitou! Si Christophe te pou mwen, m panse, li t ap rete pou mwen, se ke l pa pou mwen. Pandan se tan panse map panse avèw la apa m ta pral big up ou bon m wè ou gentan rele menn sak gen la sak cho ou bezwen menn bboy epa mwen menn nan m tou pale pou ou sak jere menn sa w dim la baz a yon move nèg ou ye menn bon ou te konn bagay sa wap jere menn ou pat janm di anyen menn. Ya, m konprann men ou te ka akize m brother but si n te ka pran kèk ti plezi ansanm gentan enjoy nou brother avan baay yo men depi pou n te ka enjoy men men m pa wè sou tap gentan soti konsa men bon antouka men yo m kontan wap ap chak ti jèn men ki jwenn pou l fè yon depa yon lòt kote men ki ka gen yon lavi miyò brother li enpòtan frè antouka men yo. Pran kontwòl tèt ou baz, konn kouri sòs sot tinin, wè sam di la. Ouff Konya la M sonje ti dam ki te banm sabwa Li dim se menaj Christophe li te ye Kom li pa dim si se Christophe men li dim ti patnèm tap pale avèl la e nan jou sa yo e a Christophe m tap pale Kounya la ou k wè se se se se ti man non m pa janm rankontre ansanm avèl depi jou sa. Ekri sa w pa ka fè pa w li bon men nimewo a men nimewo a sou telefòn nan vre. M ap pede rele nimewo a san repons. Mè nan bagay sa ki sa pou m fè non. Epitou dènye moun ki ale nan telefòn mwen se te kazo. Kounya la non. Kazo li te mete non an konplè, li te moutre m li, m te wè se kazo l rele. E pa li menm. E pa li menm. Mwen e ki moun pale nan telefòn mwen nan. Kounya la, ti manzè mouri, manman l mouri.

Annie, José de nyèj ou depi ti manzè parèt la poum metel deyò. M pap bal okenn chans José a la. Map rete tann li la jodi. Poum wè kisa lap vin di. Map gade kilèl fè la paske m vrèman prese poum kite la pou m ale. Manti.
Banm kwaze pyem. Kòm ta kite pipi. Ay m kòmanse cho la. Sa Kenny t di. Aayy lap soti. Manti. Lè Kenny tap pouse kòl la e di tap li pral di li pral dal avèk fanm sesi sela. Eeyy kounya Mister Young sou beton an. Bal atake fò. Kòm Kenny pat bon bal gade mwen kon bay yo menn. Ou konnen mwen. Sou pap pale byen. M trè sole epi tout bal ok. Apre. Bal met pye m nan dlo la m ka wè kon bay yo e. E fòk gen ti fanm sa kanmenm. But m pa wè byen.

Ou byen ou banm kob la pou rete nan kay la ou byen ou soti Paske se pa depi tann dat mwa kay la rive nou pa janm peye l Manman te anndan mwen te mande nou plimen l li soti jiska l mouri l al anba tè epi ou menm menm ou vin fè menm jan avè m Jodi a la e dènyè jou mwen pa p tande anyen se sa k fè m soti jis kote m soti a mwen vin la m gentan frape pòt la m pa jwenn moun chita m rete m ap tann ou. Mwen pa tande anyen nan ou menm. Ou ka eseye konprann mwen. Non, non, non, jodi a se dènyè jou. Vini la pou mete ou deyò andan. E vini, vini pou mete ou deyò andan. Men mwen te di ou. Non, jodi a dènyè jou. Men ou menm tou, ou rete la, se Bondye, tout la jounen ou ap bay Bondye. Mwen menm, bon, ok. Si ou pou mwen enprime, ou pa gen pwoblèm mwen kote nan kay la. Mwen pou mwen enprime yo. Bon, ou pa peye kay la. Mwa kay la rive, manman te fè menm jan m te mande nou enprime kounye a ou pa wè yon batè la li, la l pouri.